Ban mwen pou video la beye chen cheri. Sa vle di ou mete ji kokoye nan legim? Wi, ou mete kokoye nan legim, ji kokoye nan legim. A m bako ba, m boko jen mwen moun mete kokoye non. Nou sot nan mache a men ki sa n achte guys. Ou wè ti vyann sa la, yo fè m peye l 500 goud. Yon ti vyann kochon, yon bon tèt kochon pou n ka met nan legim nan. Anba mizè, yo fè m peye ti kokoye sa pou 100 goud. Kòman nou ye tout moun? Jodi an la, m gen 2500 goud, yon kòb ki prèske evalye ansanm avèk 20 dola ameriken. Nou prale nan mache Dabòn ki nan komin Leyogàn, nou pral gade kisa nou ka kuit ansanm avèk 2500 goud lan. Jodi an la, m gen ide nan tèt mwen pou m ta fè yon diri sòs pwa legim. Èske 2500 goud lan ka fè l? Nou pral gade sa. Ann swiv ansanm avè m kijan sa pral pase. Nou pral nan mache a, m ap mennen nou achte ansanm avè m, m ap m ba nou pri tout sa m achte yo, epi pa bliye swiv Don Chris Lifestyle sou tout platfòm yo, epi pataje l bay de twa zanmi ou konnen k ap renmen videyo a. Ann swiv ansanm avè m. La nou retwouve nou nan komin Lewogàn, pi presizeman twazyèm seksyon Grand Rivyè. La nou sou wout Dabòn nan, yon wout ki konstwi sou prezidan Jovenel nan lane 2018. Mwen pral mennen nou ansanm avè m nan youn nan pi gwo mache agrikòl ki gen nan komin sa, ki se mache Dabòn. Lè peyi an potko ravaje pa ensekirite, anpil madan sara konn sot lòt kote, vin achte nan mache Dabòn pou al revann Pòtoprens. Ebyen mwen rive nan mache an la, premye kote m antre m antre nan palan an pou m al achte vyann pou m ka fè legim nan. Ann swiv ansanm avè m kijan sa pral pase. Banm banm banm bouch souk santi m nan cheri. Fò w ranje m. Konbyen la menm? Banm ranje m cheri oo. Ou pa mete ti bagay tou piti ladann?

Mwen fanatik mwen nou ye nou pa nou an sipote m menm Map sipote nou nou pa sipote m Konbyen kote diri an? 25? Aprende? Banan yon edmi Bon du li ye? Dek a mwen a 20 dola e. Dè yon pak tomat. Banm demi boutèy li. Tou an non. E banm yon ti chou ba a konsa. Pou 100 goud mwen la. 100 goud chou. Ou nan nan sa mwen. Ba mwen, ba mwen yon militon. Kome militon? 2 militon. Kome yon bon? Gren nan? Mwen
pa joun yon 2 militon pou

Nou sot nan mache a men kisa n achte guys Ou wè ti vyann sa la yo fè m peye l 500 goud Yon ti vyann kochon Yon bon tèt kochon pou n ka met nan legim nan Anba mizè yo fè m peye ti kokoye sa pou 100 goud M achte demi boutèy lwil pou 100 goud

N achte tèt chou sa li menm pou 100 goud. N achte 2 demi liton sa yo e ki pa menm bon menm. Yo fè nou peye l 150 goud. An ba mize. N achte 2 berejèn sa yo. 2 ti krit krit berejèn sa yo. M pral plante berejèn lòt semèn yo la. Ase m pa gen dwa achte bagay sa yo nan mache. E yo fè m peye l li menm 100 goud. Chak a 50 goud. Son peyi konsa. N achte ti zwan isi sa yo pou 50 goud. Ti piman sa li menm se kado yo fè m kado l. N achte 50 goud kawòt. N achte 2 pake fèy sa yo a 25 goud. Ok, 2 a pou 50 goud. San m pa bliye m achte pake pwaro sa pou 50 goud. M achte 3 ranchero sa pou 50 goud. M t ap bliye sa yo, m di nou li. Kisa m poko di la? M kwè m di tout bagay yo la. Bon, sa se monnen n rete a. A note byen nan kòb la n t achte 25 goud dlo sèlman. Ou konprann sa m di w lan? 25 goud dlo sèlman n t achte. Nou pral kòmanse fè manje a, ann swiv ansanm avè nou. Jan n ap gade nan videyo a, n aprann nou kòmanse pa mete pwa nou bouyi sou dife. Rete swiv bèl avanti sa ansanm avè m.
Sa an fe. Banm kale sa yo si wap e pa e vyann. Banm kale e.

Yo gen sa. Mwen nou gade mete koko, ji koko yon tout bagay net. Oh, oh, e bel ah. bon. Gen bagay ou mete ji koko ya, men fwa koko ya byen kuit. Non, legim nan to e to abato.

Non, ou pa menm moun Leogane menm, e wap wè moun yo rale moun Leogane la wi.
Bon mezanmi eske sa demwazel la di an se sa paske mwen menm mwen pa janm wè yo fè bagay sa pou yo mete ji kokoye nan legim malgre Leogane se yon kote moun yo renmen itilize kokoye nan tout bagay jan nap gade nan video a la nap wèl kòmanse pa mete ji kokoye a nan pwa a aprè sa poul al pile pwal poul ka fè sòs pwa a tout swit aprè yo fin mete sòs pwa a sou dife yo pral kòmanse pa bay vyann nan koulè Pou w ka fè preparasyon pou legim nan. Bon, jan n ap gade nan videyo a, nou ka remake ate a plen fèy kachiman, malgre nou bale nenpòt 2 fwa. Ebyen sa pa enpeche fèy yo toujou still ap tonbe. Fòk mwen di nou, manje sa pral manje a 6 moun. Antouka, bagay yo tèlman rèd an Ayiti, 2500 goud pa ka fè mwa mache. Tandiske lontan, a 2500 goud lan, ou t ap. Tèlman manje, ou pa ta ka fin manje 2500 goud lan nan yon grenn jou. Bon brèf, gade jan legim nou ap penpennen nan chodyè a. Touswit aprè nou fin met legim nan sou dife, nou pral fè preparasyon pou n met diri an kounya. Nou konnen lè w fè diri blan, li pa konplike. Se mete lwil, mete yon ti pwawo fri, mete kantite dlo ki apwopriye a kantite diri ou pral kwit lan. Touswit aprè nou fin fè diri ak sòs pwa a, nou pral fè yon bon ji kachiman pou nou ka desann li. Kachiman se pa achte n achte l. Nou gen nan pye lakay nou nap selman achte yon 2 bwat lèt pou nou fè ji an. Map lèse nou gade rès video a an pè, pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w se jan de moun ki renmen kontni nap pwopoze yo, epi pataje l bay de twa zanmi ke w konnen kap renmen video a. Map di nou randevou pou lòt weekend pou yon lòt pi bèl video.